Salut fanmi mwen yo, sa kap fèt, sa kap fèt, se Elda, jodi a la mwen tounen back avèk yon nouvo video So yes guys, anvan m kòmanse se toujou yon plezi pou mwen, pou mwen salye nou Pou mwen mande nou kòman nou ye, eske nou anfòm Pou mwen menm, mwen anfòm, Mwen swete nou anfom tou guys ok ok ok ok ok so nou pral manje guys epi tou nap pale so map rankontre nou yon story time so nou ap fè yon mock bang mock bang so jan li rele ahahahah so yes guys se sa map se anpil moun fè video sa ok so ya mwen swiv chanel rose lan moun facebook yo kap rele m konsa kap ekri mwen ya so ya so ahh gen anpil moun ki fè video sa but eliante sa kap fè sa

Hi guys sa kap fèt sa kap fèt se Eliott jodi a mwen tounen back avèk yon nouvo video pou nou so yes guys si w poko abone avèk Eliott al abone avèk li ok so yeah ann ale guys so yeah mwen gen ji mwen epi tou mwen gen mwen gon salad la oh mwen renmen salad sa anpil anpil ok so yeah sa se ooh epa bagay la tonbe bagay la tonbe guys oh. So yes guys, sa nou pral pale jodi a, nou pral pale de yon story time guys Mwen pran nan pongongon Mwen pran nan pongongon Mwen pran nan pongongon Facebook Oh my goodness, m pran an Facebook M pran nan, like sa m ta di sa Nan atoufè oubyen malandren Ha ha ha ha ha So yeah m pran nan youn ladan nan fo love oubyen youn ladan jan w rele l lan ok so yeah so mwen pran ladan se story time sa pou nou guys se yon bagay ki trè man ki vrèman like kem ta di sa lè m ap vin lè m ap panse avèk sa ankò m di ah m te fòl anpil hein m te fòl anpil so yeah guys. M te rankontre avèk, lè gen rankontre, lè sa m te konn travay guys, m tap travay, m pat sou, gon moman m te rive m te jis poze, m di a, m pa bezwen relasyon bagay sa yo, m pa bezwen nan relasyon kounya, m jis poze m, so yes guys, mind you, map travay 24 sou 24, so map fè lajan mwen, map. Sa bon avèk salad la, salad la bon anpil. Yes guys Pandan mwen nan travay gon eleman gon ti bonòm ki ekri mwen nan pale pale pale m te ba li malonèt ok m te ba li malonèt m pa renmen lè yon moun fèk zanmi mwen sou facebook Pou gentan ap ekrim bagay sa oh m pa renmen sa ditou ditou ok so se zafè si na voye mandem zanmi di se entèl entèl so se sou youtube la jis di mwen ok paske m gen anpil moun ki ki add mwen sou facebook ke m pa konnen ok so lè mwen add yo back se ekri yap ekrim yap rele mwen lè yo vle so m pa renmen sa. So yes guys, kounya ti bonòm nan vin ekri mwen nan ekri nan pale pale So nou konnen, so nou konn tout sa yo fè pou yo te ka jwenn atansyon pou yo te ka vin mande w renmen ok So haha nou te renmen konsa m tande So nou te renmen ok So yeah banm manje guys Nou te renmen. So kòmansman an te moutre m ke li kè de mwen, ke li renmen m. Ou konnen gason, la plipa gason, depi yo bezwen w nan yon sans, yo ba w bèl ti pawòl. Men damou l tou ok. M genlè te damou l anvan. But li te moutre m sa, se li ki te pale avè m, so li te moutre m bèl ti afeksyon sa yo. So apre sa guys, se la ke m pral ban nou koze a. M pran nan pongongon. Bon m di, men m kanpe manje a. M pran nan pongongon. Mwen pran nan pongongon. So, sa k te vin pase avèk misye, ki jan ke nou pat, sa k fè nou pat vin rete ansanm ankò, ok. Tout bagay tap mache byen pwòp. So, apre sa, misye te vin chanje. Misye te vin chanje. Lè m di nou konsa ke mwen menm lè wè m vin avèk, lè nou wè m vin avèk bèl ti konsèy pou nou yo, se bagay ki rive mwen, se bagay ke mwen konnen wi ki fè mwen di nou sa. Siy kijan pou konnen ke lè mennaj ou, mari ou ap twonpe ou, se bagay ke mwen konnen, se bagay ki rive mwen ke mwen vin pataje li avèk nou guys, paske m te pran ladan l. Ok! So ah m di nou sa nou te damou damou m te damou l li te damou m tou so ya se li te vin pale avè m so nou te renmen so ah kijan sa vin gate kijan ke ah li te vin twonpe mwen so li pat bezwen m ankò so m di nou sa depi nou wè yon gason bezwen nou l ap fè tout sa k depan de li pou l te ka jere relasyon sa pou l te ka kenbe relasyon sa a mo a le moman ke Ou wè ke nèg sa dekole l sou ou, nèg sa pa ba w atansyon, nèg sa pa p rele w, li te konn rele l pa rele, w ap rele l li pa p pran telefòn nan, ou tèks li li li mesaj la li pa reponn li bak, nèg sa pa bezwen w cheri. Anpil fwa nou menm medam, menm lè ke nou wè sin sa yo bòt nou stil rete la. M te avèg ok, m te renmen li. Malgre ke mwen wè sin sa yo, malgre ke mwen wè tout bagay sa yo, but m te still rete la. Anpil nan nou se sa fè ke nou tonbe nan tou. Lè nou wè prèv sa yo, nou sipoze kouri medam, nou sipoze kouri. Gen moun ki di konsa, oh no, oh no mwen pap fè sa, so mwen renmen li. Non! Ou sipoze renmen tèt ou. Mwen mwen pat like. M di nou sa m te avèg guys m te avèg. Malgre ke mwen wè tout siy sa yo m te still rete la. M te damou ti gason an guys. M tap kriye. Se yon lè so li vle pou mwen te ka vini move Miami al vizite Miami konsa. Imajine w ke li pap travay. Mwen tap travay, mwen dil konsa ke mwen ap achte tikè a pou li, mwen ap peye otèl la pou li, sa m twouve m son ti sina, pa vre? Ok, so oh my God, so mwen mwen te prè pou m te fè sa, paske mwen te renmen li, so ok, so mwen konnen ke li pap travay, so mwen la pou m te, m te vle sipòte li ok, m te vle sipòte li, so li dil te anvi wè m bagay sa yo, so ya, so m te dil konsa ke mwen ap peye tikè an pou li, mwen ap peye otèl la pou li, so jis vini la, so. Na pase yon ti tan na vin wè mwen so awe sa wa ale so li pa vle li pa vle so li di nou sa ke se mwen menm ki pou vini so sa ki pase guys so m te gentan ranje tout bagay mwen guys pou m te ka ale wè nèg la so sak pase so pat gen entènèt lakay mwen kounya la mwen moute ka vwazin nan so mwen al itilize entènèt li an pou m te ka achte tikè an. So nan aswè avan mwen di Bondye m di konsa tanpri silvouplè papa m priye m priye m priye m di silvouplè so si ou wè ke relasyon mwen m avèk entèl pap mache jis moutre m prèv fè yon bagay pase fè yon moutre m yon prèv fè yon bagay pase pou m te ka pa ale. Gen bagay ke Bondye fè nan lavim ke mwen, mwen m toujou ap di sa, m di konsa ke mwen pa merite sa, mwen pa merite sa guys, m pa merite sa. Sak te pase guys, so pandan mwen ak a fi a map chache tikè konsa gon gwo bagay pase, fi a di konsa Elda, oh imaj, ou pa ka fè sa, se jèn fi w ye, wal leve, ou jis leve konsa pou ale wè yon nèg, bagay konsa yo. So yes guys, sa m bay ba sa enpòtans ba ok, so lè map panse a byen, lè map panse byen avèk sa dam nan di an, m di humm, m di sal di a se vre wi, imajine ke m pa ka on fi, so ou pap travay, so mwen di konsa ke map achte tikè an pou ou pa vle vini, so ya, so menm kote a mwen di mwen ekri li, mwen di nèg lan konsa ke mwen pap ka ale paske papa m pa dakò, fanmi mwen pa dakò, so si ou vle yo vle pou ou te ka vini pito ok. So li pa dakò guys, li pa dakò, so depi menm lè sa, li te gentan ap moutre m siy ke, ke li gen lòt fanm ok, li te gen. M kriye pou yon vakabon. M gen damou. Ok, so nèg lan vin gen lòt fi, so se sa, li te deja genyen so ok, ou konn gason ayisyen, la plipa gason ayisyen, so li te gen kèk fanm li deja. Petèt li tap kache mwen sa tou m pa konnen paske lè map rele li pa pran telefòn nan so l vin chanje avè m ok li vin chanje avè m bagay sa yo but lè konsa l rele m ok li rele m nap pale but li chanje so map pale avè l m di konsa poukisa w chanje avè m se pa konsa ke nou te ye ou jis rete konsa w chanje. So yes guys so mwen te damou mwen m pa vle pale anpil sou sa mte nan yon relasyon tèt anba mte nan yon relasyon tèt anba guys so yeah m pa vle bay plis plis detay bagay sa yo so yes guys nou te vin kite paske moun konsa pa enpòtan nan vi m ankò so yeah. Aprè sa li te vin regrèt ke li vle mwen back but li gentan two ta ok li gentan two ta ke mwen gen yon moun nan vi mwen li two ta ok anpil gason ayisyen konsa lè y ap choute yon fi yo pa bezwen fi sa lè fi a ale aprè sa yo vin regrèt so yes guys se la ke video an rete mwen pa vle fè l two long ok si m ap rankontre story story de ex ex ex ex pa enpòtan. Ok Ou menm ki kon vye ex nan menw kap fèw pase mizè Kap maltretew kite sa ok So wap jwenn moun paw la So yon nèg ki renmenw lap tcheke sou ou ok Guys se la ke mwen rete avèk video an Map fin manje manjem ok So yeah Map di mèsi anpil avèk ou menm ki te gade video an So yeah pa bliye abòne avèk chanèl la Mwen renmen nou anpil Bye guys